Pou nou kontinye parle ou de e sa kap bon pou ou, ba ou bon jan enfòmasyon, fè bon analiz avèk ou e kite espas tou pou kapab kòmante e bay nou opinyon pa ou. Jodi a, videyo ke nou pote pou ou a li pral baze sou kestyon gwo lèt ke opozisyon an ekri a Nasyonzini oubyen a onu pou ke yo kapab vin chèche Prezidan Jovenel Moise Eske reyèlman sa a ki te pase Aristide an 2004 la li kapab pase prezidan Jovenel Moise? Byen avan mwen vle remèsye chak moun ki fè de platfòm sa yon espas pou kapab tande bon jan enfòmasyon e konnen aktyalite yo e nou vle di w ke nou apresye w trè fò je vous aime. Men ou menm ki ap gade nou pour la première fois eseye Klike nan abone epi aktive ti klòch lan sa pral pèmèt ke YouTube ba ou aksè a tout video ke na va genyen pou nou poste pou ou se toujou menm lanmou menm anpresman menm angouman menm sansasyon pou nou rejwenn ou ankò sou platfòm sa enben nou pral pale de bagay nou pral pale koze rete la pa deplase nou gen yon sipriz pou ou a la fen video a e se moun ki fin tande video a petèt kap konnen soupriz sa. Rete la enben nap retounen toutalè. Vwala mes chers amis, enben eh jan nou te anonse ou, jan nou te avèti ou, euh, peyi d'Ayiti rive nan yon moman kote ke nou pa kapab kontwole sitiyasyon an, Lapolis pèdi kontwòl sitiyasyon an, m pa ka ri, kwake a la fen videyo a mwen gen yon bagay ke m, yon surprise, fòk ou gade videyo a de kòmansman jiska la fen. Bon, depi 2 jou, nou wè ke opozisyon an ki gen, alò, tèt fò ki nan opozisyon an se Mesye Louis Latortue, Mesye Jean Charles Moïse, Mesye André Michel, E mesye e Don Kat, mesye Antonio Cheramy, mesye Nenel Cassy, se tant d'autres. Li gen yon bagay ki vin fèt, nou pral analize l an pwofondeur, e ou menm tou ou pral gen aksè kite kòmantè pa w anba videyo a pou di nou kisa w panse. Depi dè jou, nou konnen ke depite yo avèk senatè yo manda yo te fini. Yo ale. Men, gen la konstitisyon li di ke fò ke sena a li rezide an pèmanans, se pa yon moun k ap eli pou plis ke oubyen dizan, kenzan, ventan san non, non, non. Se ke li gen yon sistèm rotatif, sa vle di yon sistèm ki dinamik k ap vire. Gen senatè pou sizan, gen senatè pou katran epi gen lòt senatè pou dezan. Sa vle di ap toujou genyen eleksyon, ap toujou genyen sena, senatè padon, nan sena. Men kòm nou konnen manda nèg sa yo te fini, pa rapò a move siyal ke yo te voye nan manda ki pase yo, yo te bezwen pwolongasyon. Prezidan Jovenel Moïse soti sou bèl okazyon sa, Li enpeche nèg yo pwolonje manda yo enben li di tout nèg babay. Eleksyon ta dwe fèt, ti a sena, pèmètan ke sena a toujou rete e e loje an pèmanans lan, eleksyon pa fèt. Vi a peyilòk, twòp peyilòk e ou konnen pou fè eleksyon fòk yo genyen yon pakèt bagay ke ou mete an plas pou ka fè yon eleksyon. Bon, brèf. E a patir de la, nèg yo gen yon sèl chante nan lari a 7 fevriye 2021. e yo di vle pa vle Prezidan Jovenel pwale. Men nou konnen ke Prezidan Jovenel li menm, li te eli, li te monte 7 fevriye 2017, enben li la pou ke li bay 7 fevriye 2022. Se sa a tout moun konnen. Men il arrive ke opozisyon an li mete yon bagay nan tèt yon gwoup moun an Ayiti e nou konnen se moun sa yo koupe, Se yo k rache, se yo k fè e defè nan peyi a, se yo k ka fè manifestasyon, se yo ki ka regwoupe moun, dayè se yo k gen lajan nan men yo. Yon jou m a vin a yon lòt videyo sou sa, e se yo k ka fè e defè. Kisa nèg yo fè? Nèg yo mete tèt yo ansanm, lè yo gade yo wè Prezidan Jovenel Moïse li menm sou bit li kanpe a, li p ap bay pouvwa a 7 fevriye 2021 k ap vini la a, nan kèlke jou, kèlke jou, si jodi a, jodi an 6, kèlke jou, e nèg yo met ansanm, yo voye yon lèt bay Nasyon Zini ki di, vin chèche, oubyen pou l antre bouch nan koze a, paske Prezidan Jovenel Moïse fè e defè pou yo vin pran l 7 fevriye. Hum, men gen yon ti dout ladan. Eske yon gwoup opozisyon ka deside pou yon peyi? Ki wòl opozisyon an nan yon peyi? Opozisyon an la pou l kapab voye je gade pouvwa an plas la, pou kritike l pou sa l fè k pa bon, ankouraje l pou sa l fè ki byen epi veye pou pa mete peyi a sou yon movèz pant. Sa se wòl tout opozisyon. Men se pa opozisyon ki la, pa gen kenn kote opozisyon ekri pou l al boule kawoutchou, bloke wout, fè manifestasyon tout jounen. Tout opozisyon dan le mond, yo fè, yo fè sa k rele, yo fè aplike l'art de la dialectique, yo pale, yo negosye, yo fè consensus. Enben opozisyon nou gen an Ayiti a son pozisyon boule, nou ta rele l opozisyon fatra tou, se pa paske nou redui E e nèg ki ladann yo an fatra non. Se paske yo jan yo fè politik lan yo redwi l an fatra. Se kòm si m ta di e se boule w ap boule. Lè w fin boule kisa k pral pase? Asfat la ap sèk, lè dlo tonbe ladan l pete l. Baw! Epi ou pral wè tout dlo tout lè gen ti fatra piti ki ta dwe desann par les méandres, lè nou pale de méandres se yon tèm teknik an jeyoloji ki pèmèt ke lè dlo tonbe lè lapli tonbe yon pakèt ti koulwa ap jete yo pou y ap chèche yon bòn kanalizasyon pou y al tonbe nan rivyè avèk, men rivyè li menm l ap pote yo nan lanmè. Bon, fatra vin ap bloke tout lari, sa w tande a, yon senp manifestasyon ka koz peyi a sal tou. Mwen m pap pran defans kenn moun, kenn gouvèneman pou m di ke se manifestasyon k fè fatra. Non, mwen sèlman fè yon analiz antanke pansè, li ka pwovoke fatra. Mentnan, kesyon fatra a, nou pa pral pale de li, se chak grenn sitwayen ayisyen ki konsène. Pou yo konnen on lè m ale Ayiti, mwen fin brè on bagay nan on machin, mwen kenbe l nan men m. Epi pandan gen on moun nan machin nan mwen fè plis ke 15 minit avè l, mwen fin brè Robusto a, li di poukisa w pa jete l? M di non, m poko wè kote pou m jete l. Li tonbe ri, li di a bon sila pa Ayisyen. Eske vou konprenez? Sa vle di nou prèske pèdi tout, tout lè valè. Brèf. Nèg yo ekri loni pou di vin chèche prezidan Jovenel Moise. Ò nou konnen, depi lè Wa te kaporal, Lèzetazini koupe, rache an Ayiti. Si Lèzetazini pa vle yon prezidan, li pap monte. Si l pa vle l tou, li ka vin pran l. Men Ameriken tèlman ipokrit, nou kapab remake ke yo fè silans anpe nan sitiyasyon Ayiti a, ou wè yo prèske pa di anyen. Enben, jou va, jou vyan. Mwen menm sa banm anpil dout paske, e imajine w, opozisyon an ekri lèt pou di Loni vin pran. Bon, m konnen se yo menm opozisyon sa yo pafwa ki toujou ap di bon peyi a, E peyi a, yo vann ni ak blan, blan pa ka vin renye sou tèt yo, nèg sa yo te joure anpil lè ke te gen sekirite etranje enben ki t ap bay prezidan Aristide sekirite, lè te genyen lè te genyen minista a, nèg sa yo pa dakò jan de fòs etranjè sa yo sou tèritwa a, finalman men se nèg yo mande l'ONU pou antre bouch nan koze a paske prezidan Jovenel Moïse fè sa l vle sou pouvwa a. Kounye la m ap poze tèt mwen yon kestyon, Si tout fwa prezidan Jovenel Moise rete 7 fevriye epi n ta wè Loni debake ak kisa lap debake? Lap debake avèk sòlda ameriken. Li pa pwal chwazi grenn ayisyen e lòt bò a ki nan lame ameriken non lap debake avèk sòlda non sèlman la prale ansanm avèk Prezidan Jovenel Moise Jean nèg opozisyon ou vle a, epi finalman l ap met on fòs legal sou teritwa a. Ankò vyolasyon de la konstitisyon. Òm deta, òm o pouvwa, òm a bò di pouvwa, yo tout ap vyole konstitisyon, yo tout bezwen vyole konstitisyon. Mentnan Faniel, daprè sa ke ou konnen e analiz ke wap fè, eske loni ta dwe an aksyon pa rapò a yon demand opozisyon nan yon peyi fèl? Je ne crois pas. Paske Etazini toujou genyen opozisyon tou. Pa egzanpl, Donald Trump te prezidan Lèzetazini jiska 20 janvye la li prezidan, Donald Trump prezidan Lèzetazini e sesi. Te gen opozisyon demokrat, demokrat, m ta va di democrat, demokrat ki toujou ap veye ki sa repibliken yo ap fè, pèmetan ke w kritike yo dan lè ze, dan lè pwochèn eleksyon, enben pou w ka di men ki sa yo fè k pa bon, pèmetan ke, enben ou menm ou pase. Men an Ayiti, se pa sa ki rive fèt. Ann swiv pou nou wè eske. Lèzetazini a pral aktive oubyen komèt menm aksyon ke li te komèt lè Prezidan Aristide t pat deside kite pouvwa a an 2004. Mwa fevriye depi 1987, mwa fevriye se yon mwa ki bay anpil pwoblèm an Ayiti, se tankou m ta di fevriye 1986 avèk le depart de Baby Doc, Enben, yo konsidere 7 fevriye a kòm yon dat demokratik don la demokrasi enben te fè la e pale de li an Ayiti. Konnya nèg yo antre mesye blan je vèt nan koze a e ki sa k koz y ap goumen konsa? Se mesye blan je vèt! Enben, Fanyèl, m pwale k se Fanyèl. Kòman fè sa? Enben, m pral eksplike w. Ou pa konnen, dcpj gen yon ankèt ke li mennen, li jwenn yon gran reprezantan dè dwa imen ki ap founi mesye polisye 509, fantom 509 yo, lajan pou yo kapab soti bloke lari? Pou ki rezon yo pa pran l? Sa vle di, e. Yo fè konnen ke òganizasyon de dwazimen e alò nèg kap defann dwazimen sa yo reprezantan sa a se yon etranje, yon je vèt. Sa vle di 50 mil dola ameriken wap fè kado pou yo bloke lari, m te ban nou enfòmasyon sa deja. Poukisa yo konnen l yo pa arete l, ou pa ka arete l tonton, si w arete l Etazini k voye l, kot lajan an soti? Si w arete l, y ap vin pran w sou pouvwa a. Yo oblije pa ka arete l. Ou wè li? Sa vle di ki finans kòmand. Finalman ankò, gen yon seri de gwo malèt zam k ap soti Ozetazini. Lè yo rive nan dwàn Ayiti a, enben ajan dwanye yo kenbe malèt sa yo, yo pran zam yo. Men, kiyès ki voye zam nan, yo pa janm di. Destinasyon de ki moun zam nan ye, yo pa janm di. Sa vle di, mwen menm lè m ap voye yon koli, keseswa Kanada, keseswa Ayiti, Florida, nenpòt kote, Turks and Caicos, mwen mete non m, direksyon m, nimewo telefòn mwen, epi m di destinasyon pou tèl peyi a tèl moun tèl moun ki pral resevwa l. Non kiyès ki konn sou malèt yo ou pa janm tande yo arete kenn moun. Antouka, mwen doute trè fò de ke sa ki pral sa ki te pase Jean Bertrand Aristide an 2004 li ka pase Prezidan Jovenel Moïse an 2021 7 Fevrier 2021 kap vini la a paske lè ou wè nèg je vèt Ameriken sa a yo fè silans se dega yo pral vin fè paske yo menm yo ka fè sa yo vle lè yo vle jan yo vle Ak ti peyi ke yo vle. Metrize, m pa di a moun yo vle non. Ak ti peyi ke yo vle. Men, nou vle felisite Prezidan Jovenel ki ap kontinye fè bon travay. Lopital ki jwenn li nan bon repo, lopital Polis Nasyonal Dayiti, son bèl bagay wi. Nan tout peyi genyen opital militè, opital pou polisye yo wi. Ayiti pat genyen non. Bwavo Prezidan Jovenel! Bwavo Men sa m pral tiye nou. Michèle Benèt Divalye kòm ta rele l konsa se madanm e ansyen pwezidan Divalye ki mouri la. Enben li tou fè yon pòs pou fè konnen ke lopital sa a ki lopital polis nasyonal la se òganizasyon li ki te e konstwi lopital sa a. Li fè konnen ke se pa nèg yo k fè l. Nèg yo sèlman remodle l, yo met materyèl ladan l, epi l di bwavo lapolis, nou mèt al nan lopital la. Men men Michel Berthold, ou pa bezwen di sa. Ayisyen toujou vle se pou yo konnen se li k fè l. Ou pa bezwen di sa. Sèlman, felisite, paske lopital la te abandone, ou wè gon gouvèneman ki konnen sa ki bon, li pran l, li remodle l, finalman li mete l an fonksyon. Se felisitasyon! Se bwavo! Ou pa bezyen raple moun se ou k te fè l. Hein? Ou bezyen kandida tou? Oubyen w ap voye ti Baby Doc? Bon, tèt chaje! E a la fen videyo a, ki sa m te genyen pou nou kòm sipriz? Mwen di nou sa kòm sipriz. Mwen pral prepare yon challenge ankò. Nou konnen, Sikovida renmen fè challenge. Mwen pral prepare yon challenge sèt fwa si enben montan an ap pi piti. Poukisa se paske e moun yo manke fè travay la jan pou yo fèl la e sisi lè nou fè challenge se pou nou kapab ede ou ankouraje. Pi devan, lè ou kontinye pataje videyo nou yo, ou fè plis moun gade yo, ou abòne, tout moun ou voye gade yo pou yo kapab abòne, lè sa nou gen posiblite pou nou ba w li chak jou, e nou pap gen pwoblèm pou sa. Sa vle di, se men dan laman ki pou pral fè zanmi an dire pi plis. Enben, Sipriz ke mwen te genyen pou nou nan fen video sa a, sesi si Covida pral prepare yon lòt challenge, rete toujou branche sou platfòm nan a nenpòt kèl moman nou kapab lage challenge lan. Ou menm ki ki gade video a jiska la fen sa tonbe nan zòrèy ou enben ou gen posiblite pou genyen. Dakò! Vwala se la nou mete fen nan enfòmasyon nou pou nan video sa a. Toujou rete konekte avèk nou si vous avez aimé tant mieux si vous n'aimez pas la vie continue on se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations pou kounya la nou kitew nap wè nan yon lòt vidéo talè konsa bonjour au revoir.